Pran ti tan nan men w pou n pale de dosye Massy Madi a, paske gen anpil moun k ap mande m kisa m panse. Mwen vle adrese m a kretyen parèy mwen yo, sektè evanjelik lan, kèlkeswa relijyon w nan sektè a, advantis, batis, pannkotis, temwen Jewova, mòmon, kèlkeswa jan w kanpe nan sektè a, mwen salye w, mwen pral fè yon ti pale avèk ou an ami. Nou konnen m s on moun ki trè fouguez, men m ap fè yon jan pou m kenbe kalm mwen. Paske m pa vle se brik pou fè w tande mesaj la men m vle se konsyans se se deba n ap fè se pale n ap pale m swete ke w pran konsyans vrèman m swete ke w konsidere sa m pral di yo premye feblès ke m wè nou menm kretyen nou gen lakay nou sou kesyon masi madi a nou vrèman radikal ki se yon gwo pwoblèm levanjil pa ka pèmèt ou radikal. Ou pa ka vle yon masisi, yon madivin nan lari a pou se touye ou vle touye l. Levanjil pa ba w dwa sa a. Levanjil s on levanjil damou, s on levanjil de pè. Lè w ap bay moun nan levanjil li gen yon bagay, yon salopri ke l ladan l, ou gen yon jan pou w ba l li. Ou gon fason, gon manyè de fè. Anpil fwa, nou kouri voye moute, n ap joure moun, n ap ki sesi, n ap ki sela, sa a pa levanjil. Dezyèm bagay ke m vle di nou se ke anpil kretyen konprann se masisi madivin sèlman k peche. Yo te mèt ap mastube. Yo te mèt ap manje moun, yo te mèt ap moute moun, yo te mèt ap pran moun moun, yo te mèt nan enfidelite, yo te mèt nan tout sòt de lòt imoralite. Depi w tande si yo pa masi, si yo pa madivin, sa vle di ke yo deja al nan syèl. Kite m di w nan gwo erè. Depi w ap pratike lèzèv de lachè, w ap bay manti sou moun, w ap fè tripotay, ou nan zen, ou nan tout kalite de desede bagay ki. pa mache selon la volonte de Dye ou pa pral nan syèl e masisi madivin nan m di w sa deja ou pa ka adikal avèl paske si Bondye chanje vi l si Bondye rele l e si l kite Bondye chanje l m pap ba w manti l ap sove menm si moun nan fè tout vi l nan masisi nan madivin depi Bondye rele l li reponn a apèl la avèk konsyans konviksyon. Enben lap deja sove. Ou menm ki pat masisi ki pat madivin, depi ou ret nan peche ou ladann nan, ou pa repanti de li, pa gen sove pou ou. Twazyèm bagay, twazyèm bagay na prale rapid. Se paske m wè sektè a, m wè anpil gwo lèt, anpil gwo chabak, chabrak kap voye lèt ouvè a Jovenel Moïse. M felisite nou mesye, gwo lè, gwo pastè, lè gwo moun, lè gwo palto. M felisite nou ke nou reyini tèt nou la a. Men nan reyinyon an sitou, m ap tande ke nou di ke nou reprezante majorite nasyon an. Pa manyen legliz, si yon moun manyen legliz l ap boule. M kontan ke nou konprann ke nou se majorite nasyon an. M konprann sa, m kontan sa. Paske m pral poze nou yon kesyon ki pral fè plis sans. Poukisa se kontr Masimadi sèlman ke nou konnen nou se majorite? Poukisa lè gen eleksyon, lè gen de bagay sosyal, lè gen de bagay politik, ekonomik k ap pale nan peyi a, nou pa konnen nou se majorite? Ban m refòmile l nan yon lòt sans pou nou. Alò, se pandan n ap goumen kont masimadi a nou konnen nou se majorite? An! Ou fyè pou di peyi sa gen 52 pou san kretyen ladan l epi li sal konsa l nan eta sa? Ou pa santi w wont? Ou pa santi ke ke nou reprezante plis moun nou sektè evanjelik lan plis ke sektè k pa evanjelik la epi se konsa n ye? Sa vle di limyè a plis ke tenèb la epi se konsa n nan fatra nou nan tout sa nou ye a la? Gon bagay ki pa mache wi mes frères et sœurs et et ki anndan levanjil menm jan avèm. Gon bagay ki pa mache. Katriyèm bagay poum fini avèk nou la. Katriyèm bagay se map mande eske vrèman janm wè wap aji a la wap goumen kont Masimadi. An sektè evanjelik wap goumen kont Masimadi? Epi m pa janm wè w fè gwo deba. W ap fè gwo kwazad, gwo 40 jou pou w fè lòbèy pa w, pou w fè afè pa w, pou w fè ajannda pa w. Men m pa janm wè w fè yon gwo chita pale sou lomoseksyalite. M pa janm wè w fè gwo deba. sou sa ou rele oryantasyon idantite seksyèl. Nou tout ap goumen youn kont lòt. Nou tout relijyon, chak relijyon di se yo k pi bon. Men m pa janm wè ke nou chita ansanm pou nou debat de bagay sansib. Pa egzanp lomoseksyalite a, lajan dola a k ap moute a, grangou a, mizè a. M pa janm wè ke nou mete tèt nou ansanm. Pou nou fè yon deba. Pou nou adrese bagay yo. Sitou masisi madivin. Du pwen de vu emosyonèl. Du pwen de vu psikolojik. Nou sou sèl bagay ke nou konnen. Masisi sodòm e gomò. Ou pa di lajenès se nan masisi jan mwen wè la a. Epi m pa wè w pou yon pousantaj nan lajan legliz la pou sipòte lajenès. Lè yon jèn ap chante anndan legliz la, l gen talan, l gen tout bagay, nou pa sipòte l, nou pa onore l. Nou kite l al deyò a, lè l rive nan djaz yo di l fò l kare bò isit li pou yo met bagay anndan bagay li. Nou pa t vle l te fè l? Pandansetan li nan legliz la nou pa p sipòte l? Èske nou pa panse si nou te fè travay nou nan sektè. Pastè a kòm pastè, kòm gwo moun, kòm gwo chabrak, si nou te met tèt nou ansanm, kòm relijyon ki di nou gen, nou gen Kris anndan nou, tap gen mwens masisi, mwens madivin, nou pa panse sa? Antouka, m wè nou gen bon, nou gen bon ide. Men la manyè ke m wè nap fèl lan la, trè pa klasik. Li trè pa bon. Bat lestomak nou di yo wi, si w manyen legliz wap boule, gen tout legliz sa epi Ayiti nan eta sa? Gen tout enben gen tout sektè sa la an nou gen tout fòs sa epi nou pa al nan geto a al mande lapè alò kon se lit kont masisi madivin nou gentan an majorite men kon pou nou voye yon grenn reprezantan nan politik la kòm prezidan peyi a kon pou nou voye yon moun nan tèt peyi a nou pa vle fè sa a nou di yo wi nou se nou se nasyon eli nou se pèp wayal sasèdòs wayal. Son nasyon a pa w ke nou ye, pi konse masi madi, nou pa a pa anko. Mesye, nou ipokrit anpil wi, fom di nou sa wi. E si nou pa chfome nou, si nou pa chanje nou, si nou pa pran konsyans, nap fe plis mal ke byen pandan nou panse se byen nap fe. Aranje nou nan sektè evanjelik la. Kèlkeswa relijyon an. Kèlkeswa relijyon an, aranje w. Di m ki depatman nan legliz la pou m tcheke. Lòske m santi m gen filing pou fanm. M santi kèk gon filing k ap devlope nan mwen menm la wi. Ki a kiyès pou m pale anndan legliz la. Kèk relasyon m kraze la wi. M santi e gon, gon, gon, gon bagay. Gon tenten k ap antre anndan m la. M ki a kiyès pou m, ki pastè pou m rele. Èske nou bay lajenès. On ti, on ti sipò pou l pale avè nou, pou l di nou sa k anndan l. An rete fè kwazad, rete fè 40 jou sou Facebook, rete priye, se sa k lite kont masisi, kont madivid nan? M ap mande èske, èske sa k nan men nou an se yon bib li ye toutbon mesye? Aranje nou tande mesye dam.